Alpha, èske ou poko ap pale avèk yon fanm epi li konn di w konsa pou l gen mennaj li pa ka renmen avè w? Èske sa pa konn vrèman fwase w? Sa konn menm rive ou menm rive bay vag, ou konn pa anvi pale avèk fanm sa ankò. Akoz de kisa? Akoz ou pa konn kisa w pral di l, ou pa konn kisa. Ou pral dil ankò pou te ka bon sou li poul te ka asepte vwayal avèw. Abe sa konn baw pwoblèm paske ou renmen fanm nan anpil e ou pa vle abandone. Abe nan video sa map vin diw pa abandone paskem vini avèk kè sms ki pral edew jere sa. E si w kwè nan mwen pa neglije kite yon like, kite yon kòmantè e si w poko abone, abone e siw nouvo tou sou chanèl la konnen se video sa yo nou fè sou chanèl la sèlman. Se abone pou te ka jwenn travay la a tan e a lè. Pa enkyete w, fanm pa janm fasil vre. E, il sifi ke ou konn sa w ap fè, il sifi ke ou gen may a gogo pou te ka bon sou kèseswa fanm ki kanpe anfas ou a. Mwen menm la, m pa vle vin pale anpil. Ann antre dirèkteman nan sms yo pou jodi a. Men premye sms ke ou pral ekri l ki pral fè ou kòmanse ap bon sou li.

E mwen vle w kwè m. Ok Alpha, eske nou pa twouve sms la li vrèman bèl e m pase yon fason ki vrèman dope ladan l? Ki fason nou wè m pase ke nou renmen? Yow m ale dirèkteman e li gen yon pati romantik ladan l kote fanm nan ap renmen pati romantik lan anpil. Si nou pa t konn sa ban m fè nou konn sa. Fanm renmen li tèks ki womantik. Nou ka remake depi fanm nan ap li yon tèks, w ap wè depi l womantik, w ap wè l ap pran tout tan l, tout san l pou l li l e pou l konprann li. E sa fè, ou menm lè w ap ekri yon fanm, ou sipoze ale trè womantik ladan l pou fanm nan te ka enterese avèk tèks w ap ekri la. E si l enterese avèk tèks ou ekri la, ou mèt kwè m l ap enterese avè w tou. Ebyen men yon lòt sms ankò Alpha. M ap fè tout sa k posib pou m jwenn yon ti vid pou m antre nan fon kè w, paske mwen vle antre nan vi w pou m ka rann ou pi erez, e m ap fè plis efò pou w ka kwè nan mwen Je t'aime. Nou konn sa fè m vin avèk sms sa pou nou, se paske gen de fanm yo jis pran plezi nan fè yo nan fè gason pase mizè tankou fè gason pase mizè. Pou koze avew. Gen tou ki jis konn eseye fè gason an pase mizè men yo pa renmen vwa renmen nèg la non pou yo wè eske fanm nan eske nèg la ap toujou rete pèsevere paske gen de fanm nan yo konn renmen gason an men pou yo pa parèt twò fasil yo konn pa vle renmen avèk nèg la a lenstan se sa fè mwen menm vin avèk pati sa pou ou menm pati sa li vrèman enteresan. E si tout fwa, jan m pale a ou ta jwenn yon fanm konsa vre, m garanti ou fanm sa pi devan li ka vin damou w. Paske depi w ap pèsevere e l wè tou avèk 2 sms sa ou sot lage a la, l ap tou di waw ou gen yon bagay serye o mwen w ta vle fè avè l. Ebyen men yon twazyèm ankò Alpha. Mwen kwè ke anyen pa ka anpeche m renmen w, ni mennaj ou, ni lòt bagay. Paske misyon pa m se mete yon wayom nan fon kè w.

Se paske mwen menm toujou vle bagay mwen yo parèt yon eksepsyon pa rapò a sa ki egziste deja yo. Ban m eksplike w li. Ou di fanm nan, ok, si fanm nan fin di w konsa, oh m gen mennaj mwen ta renmen avè w, bagay sa yo. Men ou menm, ou pa jis sa, ou pa jis bese lèbra non, ou jis gade l nan je osinon ou jis ekri tèks sa ou di. Mwen kwè ke anyen pa ka anpeche m renmen w, ni mennaj ou, ni lòt bagay ki te ka anpeche fè sa. Paske misyon pa m, se mete yon wayòm nan fon kè w, ak fòs ak tout mwen menm, paske mwen vle w sèvi w, kòm defans ou chak jou. Mwen vle se moun ki ka fè w kontan pou tout egzistans ou an. Mwen vle se moun ki ka fè w erez la. Se sa k fè mwen renmen w. Bagay sa yo, ou konnen ou ka met ti may toujou paske ou se gason, bagay sa yo. E, m ta eseye, m ap vini avèk kò lòt bèl bagay pou nou mesye. Men toujou rete konekte avèk chanèl sa. E byen men yon lòt ankò Alpha. E k ap vrèman fè kè kò fanm nan kontan. E, se pa fòt mwen. Si ou wè m ap pèsiste malgre ou di m ou gen mennaj, rezon an se paske mwen wè yon moun tankou w k ap dolote m, se paske mwen wè jwenn yon moun nan tankou w k ap dolote m, k ap chouchoute m, k ap karese m, k ap di m je t'aime, waww, pou mwen se sa ki t ap rele viv yon bèl vi. yon vi de richès, yon vi pa t espere. Bon, se sa k fè mwen renmen w, se sa k fè m pa p abandone. Alò w ka ajoute tout se sa w Alpha. Bon, yon fanm, yon fanm ki fanm, yon fanm ki fin di w l gen, li gen menaj li pa t ka renmen avè w, li wè ou jis rete w ap pase a laksyon konsa. Mwen garanti w li ka met nan tèt li ke ou se yon bon moun, ke ou se yon moun ki ka bezwen l pou l fè vi l. Si tout fwa li ta kite a menaje, si tout fwa tou li pat gen menaj, mwen garanti w lap eseye renmen avè w pou l wè eske eske sa l panse yo se ta sa. Ok? Ebyen m yon lòt ankò Alpha pou ekri. Cheri. Mwen vle ofri w yon richès, yon vi erez, yon vi de rèv ki se kè m ak lanmou m. Mwen prè pou m fè w reve konplètman tout sa w tout sa w te vle ye. Mwen prè pou m renmen w pou m renmen w malgre tout bagay. Je t'aime baby. Ok, kisa w konprann? Apre w fin pase avèk 4 premye sms yo, yo, ou toujou ap pèsiste fanm nan, ou toujou ap pagay li, yo, mwen garanti w, fanm nan li pral kòmanse kwè nan ou. Sa ap fè fanm nan pral kwè nan ou, yo, fanm renmen pwomès. Imedyatman ou te gentan pwomèt li ke yon vi erez, yon vi de rèv, yon vi ke l pa t espere, e li pral. Li pral eseye pou l wè èske w kenbe pwomès sa yo vre. Se sa fè gen anpil fanm ki tonbe, tankou lè yo pran nan fo pwomès gason. E gen gason an tou pou l renmen avèk yon fanm, li jis pase pa pwomès paske yo konnen fanm renmen pwomès. Se sa fè m di w li kapab petèt eseye avè w paske fanm renmen lè w fè l bèl pwomès, sitou lè w trè serye nan sa w ap di a. Fanm nan renmen Saw anpil e lè wap kotize fanm nan e ou ale ak konpliman ou ale avèk krapati gwo mantik yo nan tèks yo m garantiw wap fasil pou te ka renmen avèl ok Alpha anben se te tout sam kem tap banou nan video pou jounen jodia pa neglije dim nan kòmantè a ki tip de video ki ou ta renmen vini avèl pou e map fè tout sak posib poum vini avèl pou ou paskem konnen ke E nou bezwen tout sms, nou bezwen tout video ke map poste sou chanèl la. Men, gade pou wè si w te, si lè w te abone a si w te peze ti klòch la w te mete l sou tout. Gade pou wè. Bon, depi l pa ton, depi w pa mete l sou tout, m garanti w pap ka jwenn tout video m yo. Peze ti klòch la, mete l sou tout. wap resevwa tout video ke map lage yo wi ou fini anbyen ok kite yon kòmantè patajel nan tout gwoup ke ou gen pou ede travay la rive pi lwen ok ou fini dakò nap tandem ankò nan yon lòt video men se sou menm chanèl sa.